Bonjou bonswa tout moun, byen bonè nan maten an, la polis ansanm avèk lame plizyè sòlda nan fòs represyon gang lan atake kanaran nan fyèf Jeff Gwo Lwa a, ebyen nou pral gen detay, nou pral gen enfòmasyon, ebyen anpil jèn gason rete atè yo pa leve, la polis keyi plizyè Papa koure tankou mango pouri! Nou pral gen detay yo andedan videyo denfòmasyon sila a. Nou konnen depi enfòmasyon an tonbe, a la minit ke l tonbe, n ap pote l ba ou nan bon ti mamit nan sa ki gen pou wè avèk dosye eleksyon nan peyi Dayti. Manm KEP a diskite avèk Premye Minis ayisyen an, Alix Didier Fils-Aimé sou dispozisyon nesesè ki dwe pran pou òganizasyon eleksyon yo ebyen apre dezakò 2 enstitisyon yo, KEP a avèk Primati te genyen sou nominasyon Ude Antoine kòm direktè jeneral enstitisyon elektoral la, manm konsèy yo rakontre jou ki te 7 jen 2026 la, Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pou pale sou plizyè sijè ki konsène Eleksyon, pami yo dekrè elektoral la ki pibliye 2 jen 2026 la, diskisyon yo te chita tou sou dispozisyon nesesè pou òganize eleksyon lib, enklizif, transparan ak kredib ann Ayiti konfòmeman avèk egzijans demokratik yo epi aspirasyon pèp ayisyen an, kep a ak chèf gouvènman antann yo pou kontinye Nan menm lide konsètasyon sa a, yon fason pou yo ka ranfòse estrikti kòdinasyon ki lye ak avansman pwosesis elektoral yo. Antouka, konsènan dosye eleksyon nan peyi a, toujou genyen yon ensètitid, se kòmsi peyi a prete. San eleksyon. Janm di nou an medam e mesye, gwo leve kouri nan kanaran kote lapolis atake Jeff kanaran plizyè dron tonbe sou kay Jeff kanaran nou pral gen detay nou pral gen enfòmasyon men an atandan medam e mesye konsènan dosye 2 sòlda militè FADH ki Mario Andresol te avili piblikman devan kamera jounalis pou swadizan vòlè 4 sak sik. E dosye a pran yon lòt touni, ann tande sa n ap tounen. Dosye revokasyon militè Lame Dayiti yo ap pran yon lòt dimansyon nan men Leta ayisyen. Lè m di ke l ap pran yon lòt dimansyon nan men Leta ayisyen an, se paske jodi an la, militè sa yo e fanmi yo e divès sektè nan sosyete an, yo leve vwa yo pa rapò avèk jan wo eta majò lame an revoke nèg yo e selon anpil nan moun sa yo, yo di ke se yon imilyasyon jan yo wè ke yo fè 2 militè yo. Byenke gen moun ki di, se pa premye lame nan mond lan, lè y ap degrade, y ap revoke de militè pou de aksyon ke yo poze, ke yo fè l konsa. Bon, sa se anpil moun k ap pale konsa. Men kounye a kesyon n ap poze, e jiskaprezan, gen moun k ap di, èske nan lame a, wo eta majò lame a, Eske nan la nan leta kinya kounya eske pa gen pi gwo vòlò pase 2 militè sa yo ke wo eta majò lan la polis akize daprè sa yo di jiskaprezan paske mwen menm avèw mwen menm avèw Désir Sévère kòm journaliste nap pale de prezonpsyon dinosans Paske toutotan ke lajistis oubyen poko bay di moun sa yo se vòlò, nou menm kòm jounalis nap rete nan kesyon prezonpsyon dinosans paske etik ak deyontoloji metye a mande nou sa. M vle pou nou konprann sa wi. Nou ka toujou ap fè dè analiz, men metye jounalis lan fè nou konnen ke lefè ke lajistis poko kondane Moun de moun poul di moun sa lise sa lise sa lipa sa nou menm lè nap pale nap pale de prezonpsyon dinosans se konsa m konprann mwen sa m mete atè aprann mwen kidonk lè map pale de militè yo map di ke pou mwen menm yo ta paske poko gen prèv palpab jidisyè ki di m 2 mesye sa yo, yo se vòlè, yo se 4, alò 4 mesye sa men kòm se 2 a nou konnen, yo se 2 vòlè sik kòm militè. E m ap gade mesye, m pa kon, byen ke m ap chache otantisite lèt lan. Kòm kwa mwen gen yon lèt ki mete deyò, epi kote wo eta majò lame a ta mansyone non 4 militè ke yo ki ta enplike nan koze vòlè sucre lan. Kounye a kesyon map poze, si e vre, si wo eta majò lame an, lèt sa mwen a eta otantik, paske nan lèt la li mete non yo tou le 4, li mete kòm si kòd yo, kòman fè ke se yo 2 an, yo mete kanpe, epi pou yo fè sèn sa yo fè a, kote lòt 2 yo? Sa se youn. Nan menm lèt sa tou kòm kwa m wè yo mete non moun ki ta kòm si pwopriyetè kesyon sik lan, se kòm kwa m ta di son Adams ensi koni. La m pa, si se ta vre, si e ta vre, m byen di si se ta vre, Si eta vre, kel te Andresol, kel te ou eta majò lame an, mesye nou pwouve a klè ke se abu nou fè e pa gen anyen dan sa n di a ki verite. Paske nou pa ka ap fè yon enstitisyon, nou di ke n ap fè yon enstitisyon prestigyez, ke kote gen de militè ki ta enplike nan de skandal eskwokri, nou revoke yo, epi kounye a pou n ta mete yon lèt deyò, pou n ta di, Un tel ainsi connu men non vrèman mèt suk mèt machandiz lan nap konn tout nonl nap konn tout nonl li paka nan ainsi connu paske li pa yon vòlè li pa yon endividi entrouvab konprann byen sam di an Désir Sévère Claude li pa yon wè jodia mwen mwen menm Désir Sévère Claude Roudier Béar nou non nou se adrès nou Beke m se jounalis yet wi men yon moun ki ta gen yon machandiz kap travèse ki sou non l nan kad ankèt lapolis nan kad ankèt lame nou di ke militè sa yo revoke paske yo ta pran suk ou pa kounye a si nap pwodwi yon rapò nap pwodwi yon tèks nou paka mete dezi ensi koni paske menm lè yo ta kontrebann dezi menm lè yo ta kontrebann. Tande byen Désir, omwen fò gon papye, menm si se sou la fòm, ki di ke Blaise Peterson ap voye yon sik ba Désir Venus. Tande, fò gon papye ki gen tout non Désir. Fò gon papye ki gen tout non Blaise kanmenm. Paske pou yo ka konn avèk kèsyon la fè. Men lè w mete Adams en si konnya, si se ta vre, si e ta vre lèt sa a, wo eta majò lame an, Minis Defans nan Andresol, Mesye Mbouva Clay, paske depi nap tante jistifye sa n fè a, se paske sa n fè a pa bon wi. M pa konn si se sa nou vle di. Depi wap tante jistifye sa wap fè a, sa wap fè a pa bon. Gen abi ladan l, pou mwen menm. Men map kontinye chache otantisite lèt lan, paske m pa vle kouri al lage, men kanmenm, kòm nou menm bagay la, bagay la fè deba dan lopinyon, nou vin avè l. Men nou rezève nou tout dwa, nou gade tout rezèv Si se ta vre yon lèt ki otantik sou pwen sa, epi kounye a n ap mete ad a ent entèl ensi koni, ensi koni, la m estime ke nou foutif. Mesye, m ap gade eta, ok, fò n klè mesye, m ap gade eta, ok, m ap gade eta dezi sevè Claude Naiden Antoine. Map gade eta komisarya komisarya tomond mesye ok map gade et alò pa tomond non mayisad eta komisarya mayisad son wont mesye an venteyinyèm syèk pou gen de polisye kap domi nan nan yon eta yon sa rele yon kay kay kay lapolis wi lè yo di komisarya sou komisarya pòs de polis antèn polis se kay lapolis li ye paske yon sivil paka al ladann konsa yon sivil paka leve ladann konsa. Byen ke si w andanje ou ka al pran ou ka al pran rekou ladann wi, paske kay lapolis se kay leta se kay pèp lan. Men ou pa ka leve pou bon plezi w ale ou di a monchè ban m al pran yon ti van anndan komisarya la, ban m al lèche kò m men non! Ou pa ka fè l konsa. Men men polisye ki de sèvis lan Depi konnen se la li afekte, depi l ap travay fò l ale nan baz li. Fò l pase nan komisarya a. Lè l sot nan lari l sot fè patwouy, l ap tounen nan komisarya ankò. Men mesye, pou n ap fè yon peyi nan eta sa a? Epi n ap, epi n ap chante katamwa, fanm batakonsensekirite, Men nou salòp anpil Nou salòp anpil leta Leta san koutya san konnen wap pral tande lè bandi anvayi sous ta ta anvayi m pa ta swete zòn sa pral fè pil makak mesye ann serye n son wont lè w pa gen akò dezi sevèk m ba nou mesye Claude ensekirite sa moun kap kite zòn yo bandi ap mete yo deyò nan zòn yo mesye l fè byen avèk yon ansanm de nèg kap fè politik ann Ayiti. Claude, m pral kite w avanse lè nèg yo fin pale. M ap gade 3 espas 3 men an dezi, sevè. Kote ki gen boul, kote men 3 men yo ki misye m ap gade tann nan sa. Bon, kòm gen lontan m pa fè wout sa, m pa konn si l te kòmanse degrade anviwònman, men pandan m al ga, m ap gade pandan moun yo al la misye. Tou pre yon èpòt, dezi, sevè, Se se pa menm yon minit an èpòt la non 3 me an ye. Paske men kote 3 me an ye, men men kloti èpòt lan wi. M ap gade eta ti moso twal, ti moso sese lòtbò m isi, anndan kote espas 3 me an wi. Epi kounye a pou 2 nèg, ou ou zou nan leta a, w ap pase pa anba pa 2 nèg, pa 2 militan, pou voye al voye ti diri, pou al voye ti pwa, ti kit, ti radòt sou mizè moun yo. E de menm tou, m wè de nèg k ap fè kapital politik yo tankou le ka de, m site, Muscadin, se vre se yon byen w ap fè kanmenm, men gen nèg k ap fè kapital politik yo la, pou de ti prela, pou de ti, men mesye, pou ki sa n pa ankouraje Leta pou l retire moun yo nan zòn sa a, bay sekirite kote moun yo ye an, pou yo kapab retounen, olye kounye a n ap fè kapital nou avèk moun sa yo, pou de ti diri, pou de ti prela, Alòske, nou wè imaj la pa bèl li pa bon. Ann presire leta pou ke leta li menm kapab egzakteman enben tabli sekirite nan zòn sa pou moun yo kapab retounen. Paske èpòt lan, 3 me an, li ant li se antre li se antre pa vwa ayeryen e peyi an. Lè yon avyon ap sòti anlè ap desann mesye, se l ap l ap wè ni a l ap wè ni lakou ni ta e tamak lan, l ap wè ti kote pil twal ti bagay oye an. S on wont wi mesye. Koman nèg rele sou esprime yon sam dezi an? Mèsi frè Son nan plezi pataje, trè kontan pou nou rejwenn an yon lòt fwa pou vin enfòme zanmi entènot ak telespektatè yo. Polisye Itag Pierre Emmanuel Germain antèman l chante jodi a nan legliz Sen Pyè nan Petyonvil an prezans fanmi l, zanmi l ak kòlèg li. Polisye Pierre Emmanuel Germain te pèdi lavi l 29 me pase a nan Mòn Robè, katriyèm seksyon Sen Mak pandan yon entèvansyon, selon sa otorite yo nan lapolis lan fè kwè. Se an prezans Direktè Jeneral Polis Nasyonal Ayiti a, André Jonas Vladimir Paraison fineray la chante, se avèk dlo nan je, fanmi, zanmi e polisye sila a te asiste avèk fineray la pou fè kwè ke Pierre Emmanuel Germain te soti nan Cimo pou l te jwenn pou l te rejwenn Itag, se yon polisye yo prezante kòm yon vayan ki pat janm pè afwonte danje depi lè l te nan Cimo pou jiskaske l travèse nan Itag. pandan antèman an, kò a te ekspoze nan legliz Sen Pyè nan Petyonvil, nan komin Vèrèt, an yon antèman senbolik chante nan site Dimasè Estime a pou salye depa Pierre Emmanuel Germain. Selon moun k ap viv nan komin Vèrèt yo, se te yon polisye ki te ba yo anpil bourad lè gang Gran Grif te tante pou te rantre nan zòn nan nan lane 2023 ak 2024 gras avèk prezans ITAG nan zòn nan. ki pèmèt ke yo menm yo pa kouri kite lakay yo e yo resevwa anpil moun. Nan sans sa a, aprè fineray senbolik sa a ki te òganize nan komin Vèrèt Blèz Pèson, plizyè dizèn manb nan mitan popilasyon kominote Virisyèn nan te pran lari nan lide pou yo egzije Leta pran responsablite l fas avèk ensekirite k ap taye banda nan nivo depatman Latibonit lan. Yo egzije otorite yo degaje yo kout ke kout pou pèmèt sekirite retounen nan nivo depatman pou yo kraze gang Gran Grif sa vyen. Pou moun yo nan komin Vèrèt yo deklare si 5 polisye ak on sivil ki tap sèvi misyon miltinasyonal la pèdi lavi l nan zòn Robè, yo menm nan mitan popilasyon an yo pa alabri nenpòt ki lè, nenpòt ki bagay kab rive yo. Se nan sans sa a yo mande André Jonas Vladimir Paraison, alias Didier Fils-Aimé, pran responsablite yo fas avèk ensekirite a, se te avè anpil pawòl piman bouk moun Vèrèt te pran lari a. Nan dosye asasina ansyen prezidan repiblik la Jovenel Moïse, Blaise Peterson, genyen plizyè gwo potanta ki konvoke pou parèt devan lajistis. E pa demagoji jij la ap fè, pa demagoji l ap fè.
Bon, jiska prezan, sa ki enfòmasyon n ap pataje l, pou kounya si l se demagoji, n al chèche nan fon demagoji an pou koz demagoji a ye. Men sa k enfòmasyon an n ap kominike l, Blaise Peterson. Genyen ansyen direktè jeneral polis nasyonal Ayiti. La n ap pale de Léon Charles. Misye yon lòt fwa konvoke pou parèt devan lajistis nan kad ankèt k ap mennen sou dosye asasina ansyen prezidan repiblik lan Jovenel Moïse. Ansyen prezidan Michel Joseph Martelly, parenn, Ebyen li konvoke egalman pou konparèt devan lajistis nan menm kad dosye asasina ansyen prezidan repiblik la Jovenel Moïse paske pou sèten Jovenel Moïse pa ka pèdi lavi l pou Michel Joseph Martelly gwo manitou, gwo potanta ki konekte avèk blan meriken ki pratikman te prezidan repiblik la pou l pa konnen e ki konekte tou avèk oligachi kowonpi a selon lè patizan e senpatizan Jovenel Moïse yo. Ansyen senatè Nenel Cassy, nou sonje ki te arete pou finansman teworism nan sou direksyon e Normil Rameau, se Normil Rameau ki te mare li pwogram
avèk dcpj, ebyen kòm Nenel Cassy li jouke nan politik ak jistis peyi a, li ta pral jwenn liberasyon l. Ebyen pou kounye a, misye gen pou l konparèt pa devan lajistis sou kad menm dosye sila a. Blaise Tesson, peyi a tèlman lib, etranje rantre anndan peyi a vin fè sa yo vle ak sa yo pito. Lapolis nan depatman Sidès anonse ke yo arete nan zòn Ansapit jedi ki te 4 jen 2026 pase a 2 dominiken ki pratikman te patisipe nan yon krim. Non yo se Mariano Serviero e Carrasco ak Didier Mora ki enplike nan asasinen Lyonel Cuevas Medina. Arestasyon fèt nan kad koperasyon ki egziste ant otorite ayisyen yo ak dominiken Blaise Peson, Se depi yon bon bout tan, kesyon etranje ki ap rantre anndan peyi a, vin patisipe nan de zak malonèt l ap repete, men malerezman, gouvènman yo pa janm pran pyès dispozitif pou anpeche sa. Blaise Peson, Kouman operasyon yo ye nan Vilaj de Dye? Ki jan operasyon yo ye nan Matisan? Ki jan santrevil Pòtoprens ye rantre sid peyi a? Kijan rantre nò peyi a leve pou maten an? Kijan plèn nan ye? Claude Naider Antoine fè pye so l, li pral di nou kijan sitiyasyon an prezante li kap menm fè w kout tèt nan Mibalè. Men Blaise, m pa konnen, gon videyo ke m wè ki viral sou kalite pyèj ke bandi yo prepare pou lapolis. Blaise Peson, M garanti w, wè kesyon ransèyman ke n ap pale a, si lapolis pa aktive l nan kad operasyon, kesyon enfiltrasyon ke n ap pale a, si lapolis pa fè l nan mitan gang yo, demantle gang yo ap parèt bokou plis difisil ke fasil e anpil polisye ap pèdi lavi yo nan jan ke m wè nèg yo prepare pyèj la. Nèg yo fouye yon gwo basen, yon gwo twou, yon gwo pisin Nan wout la, yo mete kèk poto, poto ki fèt avèk bwa, ou ta ka di bwa depakat, yo pase anlè tèt li kèk fèy plywood oubyen silotèks epi yo mete tè sou li. Wè la a, lè blennde a rive, li pratikman wè se wout la ki devan l, se pandan l pral moute sou li paske pwa a p ap pwopòsyonèl avèk plywood la, l ap plonje nan twou a epi bandi yo ki ozalantou ap pote boure sou blennde. Sa di nan sans sa a, si lapolis pa enfiltre, si lapolis pa aktive ransèyman ke l genyen pou konnen ki kote pyèj yo ye, Blaise Kesson, n ap pèdi anpil polisye wi nan kad operasyon ki ap mennen la a, nan kad operasyon beng menneng, operasyon zakatay ke nèg yo deside mennen anndan peyi a tou senpleman pou fè lopinyon piblik satisfè. Blaise Kesson, nou pral gade ansanm pwen sa yo, nou pral analize an pwofondè, revokasyon 2 militè yo paske koze a pran yon lòt dimansyon. Ou ta ka di ke Mario Andresol kòmanse santi regrè paske l te pran yon desizyon konsa, Blaise Peterson. Bon wi, jan n di a se e dezi se vè Claude Antoine. Ban m salye se vè dabò epi apre sa m ap vin avèk Claude Antoine. Pandan m ap salye se vè la, si se vè gen kèk ti bagay kòm enfòmasyon bò kote pa l, li ka pataje avèk gran piblik la. Se vè kòman nèg ye mon frè? Se yon plezi pou nou ansanm.
Bonswa Désir bonswa Blaise bonswa Claude m espere nou kopye m fèt nou 5 mesye. Jiska prezan sa va. Reyinyon ant konseye elektoral yo avèk premye minis la fèt yè, n ap gen pou n fè yon ti pale sou sa mesye. Annatandan nou vini avèk dosye ensekirite an.
OPM nan ap rankontre avèk konseye yo nèt oubyen prezidan konsèy lan? Non, li rankontre yè. Rankont lan fèt yè dimanch lan. Avèk tout konseye yo? Yes. Enben ok, n ap vini avèk de detay sou sa talè konsa avèk ou. Yes, san pwoblèm.
E Claude kòman nèg ye mon frè, kòman plèn nan, ebyen ke m aprann, e m pa konn si se pase men se kounya, kòmsi Jeff ta bay lòd la pou leve Pou leve krazon miray sou wout 9 la, m pa konnen si se kounya w a ede m Claude. Epi kòman rantre nò kapital peyi an ye, sa vle di kòman rantre Pòtoprens lan ye pou moun k ap sòti nan nò peyi an pou antre Pòtoprens oubyen moun k ap sòti Pòtoprens pou ale nan nò peyi a k ap pran direksyon lwès pou ale nan nò peyi a Claude. Bon lundi, bòn semèn tout ekip la, Blaise Peterson, Désir Venus, Jean Wilner Sévère et Rudy Hervé a probablement ki kapab rejwenn nou. Mesye m trè kontan ansanm avèk nou maten an la pou m kapab pote de detay sitou sou rantre nan peyi a enkwayable men vwè enben wout 9 la mesye enben li lib, li lib depi yè e jan w sinyale l la Blaise Peterson depi yè m kapab di e wout nèf la, wout nèf la ki m kapab di relye e yon bon pati nan rantre nò kapital la anben te gen plizyè jou pou m pa di menm mwa depi wout nèf la li menm li te bloke pa t gen aktivite sikilasyon ki te fèt ladan l dayè se te tout zòn sa yo nèt ki te anba gwo panik tankou zòn dorigòl, zòn prakongo, zòn basan, vodrèy, zòn silvina, zòn m kapab di Fuji, tout espas sa yo te gen gwo difikilte pa rapò avèk kout zam ki t ap kwaze antre 2 gwoup gang nan zòn sa yo, pami yo ekip Chen Mechan ki te mete tèt avèk Jeff Kanaran ki t ap batay avèk mesye Pierre 6 yo. Anben, Blaise Peterson, yè dimanch lan, e wout sa li menm li rive debloke, se vre nèg yo menm yo te moute gwo miray, gwo miray sou pon Fuji a avèk blòk, nèg yo bat mòtye nòmalman, yo moute blòk, yo mete wòch sou pon an.

Anben, pou w vin soti nan nivo Kafou Vincent, wout la li menm li aksesib malgre e se pa tout chofè non Blaise ki ko fè l, se pa tout chofè ki ko fè l, men gen kèk nèg la yo menm ki pase sou pon Fuji a wi e wout la li menm li lib ak li gen aksè pou machin kapab pase e sou zòn Fuji pa rapò avèk mesye yo menm ki gon ti ola antre yo, m pa di se lapè non. Bandi se lapè men ki gen yon ti ola antre yo la, antre plizyè gwoup gang yo menm ki t ap batay nan zòn sa a. Yon ti ola, e ola a li menm ki lakoz wout la li menm li aksesib men fòk mwen di w best person lè yon moun ap pase nan zòn sa yo e pou kantite dega pou kantite dega mesye yo menm yo fè nan zòn Divivye, nan zòn Dorigòl, zòn espas kote lise nasyonal de Divivye a li menm li te ye a s on bagay tèt chaje s on bagay tèt chaje men mesye yo menm la a Aprè tout kalte nou kapab di dezagreman fin simen nan zòn sa a, enben la a yo deside, yo deside louvri wout la pou aktivite yo menm yo kapab fèt. Se menm yo menm nan ankò ki pran inisyativ la pou vin avèk mas, vin avèk lòt materyèl pou kapab kraze enben gwo miray yo te fè sou pon an, pou kapab kraze gwo miray ki te fèt sou pon an. Se depi vandredi, se depi vandredi nou kapab di inisyativ la li menm li t ap pran E te gen gwo rankont ki te fèt, te genyen sound truck ki te deyò nan zòn Maren, nan zòn Kafou Fouji pou te kapab, m kapab di, sansibilize moun yo pou kapab ale nan reyinyon sa, pou te kapab sansibilize moun yo pou te ale nan reyinyon sa, enben reyinyon sa li menm ki ta pral vin debouche e sou ola sa antre 2 gwoup gang sa yo nan zòn nan e ola a tou vin debouche sou deblokaj wout Fuji a, wout ki pèmèt ou pran direksyon rantre nò kapital la, ki pèmèt ou pran direksyon Kanaran, enben se konsa sa li menm li ye Blaise Peterson, fòk mwen di nou e jodi a la se vre E anpil bis, sitou bis transpò chip yo, yo poko pase non. Yo poko pase. Men w ap jwenn kèk grenn kamyonèt yo menm ki franchi e w ap jwenn kèk chofè bis, gwo bis jón yo, yo menm ki pase sou wout nèf la san difikilte, san pwoblèm. Men dènye, pou w pase nan zòn sa tou fò w gen gason sou ou parapò avèk sa w ap wè, parapò avèk kalite dega ki fèt nan espas sa a. Men enfòmasyon Blaise Peterson, wout 9 la, li menm li lib. Nou sonje te gen plizyè semèn, m te toujou konn ap di nou se a mwatye wout 9 la li menm li te konn ap fonksyone, men depi yè nan laprè midi, Pon Fouji, Kafou Divivye, Tènwa, tout wout sa yo menm, yo aksesib.
Men tande eske eske se operasyon k mennen ou byen se bandi yo antre yo plizyè gwoup kap goumen ki deside antre yo kounya la di bon ok mesye ann debloke wout lan ann fè lapè e pòs de peyaj yo menm ki te gentan la yo byen ap retounen ankò sak pase?
Inisyativ la Peterson inisyativ la li menm li soti nan mitan gwoup ame yo li soti nan mitan gwoup ame yo e pa gen operasyon lapolis mennen nan zòn sa dayè depi plizyè jou E lapolis, alò, depi, depi lè batay la deklanche a, lapolis te fè yon pasaj, m kapab di eklè, te fè yon, yon vizit doktè nan zòn Fouji, men depi lò, yo pa t prezan ankò, yo pa t prezan, e se inisyativ nèg ak zam yo menm ki pèmèt, pami yo, Jeff Goulois, e, e avèk plizyè lòt chèf de gang nan zòn sa a, Se inisyativ nèg yo, se inisyativ nèg yo, se pa leta ki vin debloke, se pa lapolis ki fè w pase, se pa lame ki fè w pase, men se sitou inisyativ nèg ak zam yo menm nan zòn sa a ki pèmèt wout la li menm li debloke. Bon, pou koze pòs de peyaj yo, nou pa konnen ki sa ki pral fèt, nou poko konnen ki sa ki pral fèt, men pou maten an la a, parapò avèk machin ki pase, e nan liy nan anben moun ki pase nan liy nan yo fè kwè ke yo poko alò yo poko wè nèg ki ap touche nan men machin yo poko wè nèg tankou nou sonje m te toujou konn di nou nan nivo kafou dibouye gon pòs te nan nivo kafou dibouye te gon pòs de peyaj ki trè trè trè solid e anben moun ki pase nan zòn sa yo menm yo fè kwè ke yo pa remake e pòs de peyaj nan nivo kafou dibouye yo pa remake pòs de peyaj nan nivo kafou fouji tou yo pa remake pòs de peyaj Sèlman wout la li menm ki aksesib machin pase nan zòn sa yo, Blaise Peterson. Men jan w mande m, se pa koze lapolis, se pa koze lame ki vin debloke aks woutye sa. Se mesye ak zam yo menm ki mete tèt yo ansanm, ki debloke espas la pou pèmèt sikilasyon li menm li fèt, pou pèmèt bon moun kapab tounen lakay yo malgre anpil dega yo fè, anpil kay yo kraze, anpil kay yo boule, anpil bagay moun yo vòlè. Men tiyo la sa, nou pa p di lapè non Blèz. Ti Ola sa a, enben se sa a li pral pèmèt sikilasyon li menm li e fèt, moun retounen lakay yo, Blaise Peterson.
Men, èske, èske toujou nan plèn nan, gen de kote nan plèn nan san ke n pa bezwen revele e sa si genyen l, gen de kote nan plèn nan lapolis toujou prezan pou woule atè a, Claude?
Wi li trè vizib gen de kote nan plèn nan ke nou kapab di lapolis li menm yo toujou ap woule e tankou samdi te gen anpil kout zam nan pati nan plèn nan e samdi, dimanch pandan tout jounen an se te gwo afontman ki te genyen antre nèg ak zam avèk lapolis paske mesye yo menm yo tap fè e yo te fè yo te fon soti yo te fon soti pou te kapab e pran kèk trelè machandiz yo te fon soti pou te kapab pran kèk trelè machandiz e zòn sa e Blaise Peterson fòs de lòd yo menm yo toujou prezan ladan men yo te twoke kout zam avèk malandren yo menm ki tap e pran machandiz pran trelè machandiz nan zòn sa men fòk mwen di nou pou maten an la genyen kazo Genyen Kazou li menm ki bloke. Genyen Kazou ki bloke e avèk plizyè trelè, avèk plizyè trelè ke malfra yo menm yo kwaze e nan wout la. Yo kwaze nan wout la paske pou wikenn nan la, enben nan blòk sa a, te gen bon kout zam ki te tire antre lapolis avèk bandi yo parapò avèk sa a. Enben bandi yo menm yo rive yo rive bloke aks woutye sa ki se Kazo. A raple ke Kazo li menm tou li mennen w nan rantre nò e kapital la. Si w pase Kazo ou kapab ale Bon Repo pou pase sou wout nasyonal nimewo 1 an pou ale swa Akayè, Kabarè, Titanyen e menm pi lwen. E ou menm si w pase Kazo tou ou kapab rantre nan lwès la pou vin parèt nan nivo Kafou Douyar pou parèt nan nivo 3 me Enben, se aks woutye sa a ki bloke depi maten sa a ki fin pèmèt sikilasyon li menm yon ti kras difisil nan bò sa, nan bò Kazo a. Machin ki ta sipoze fè dwat pou pase nan zòn Kazo e pou pase nan zòn Sat, bò Lakouwòn, yo oblije pase pa anndan Bit Bwaye, pase nan zòn Grèsin e pou chankre lòt espas pou ale Blèz Pitèsonn. Se sa, se konsa sa li menm ye. Yon bò, Lapolis li menm ap frape avèk malfra yo nan plèn nan, men gen yon lòt bò tou se bandi ak zam yo menm ki pran inisyativ pou debloke plizyè atè, plizyè aks woutye ke yo te bloke. Jan m te di l talè a nan mize kontèks mwen an, m ap gade eta, m pa konnen, sa fè, sa m ap mande tèt mwen èske se vre, eta m wè espas 3 me avèk moun deplase fòse yo Claude, Imaj map gade yo, yo reyèl Claude? Etam wè bagay sa anndan kote gen Esther Bae 3 men an menm? E yo plis ke reyèl Blaise, yo plis ke reyèl, pa pita maten an m tap pase nan nivo 3 men e sitou kote w wè ki gen wonn nan, kote w wè ki gen.